Bonjou bonswa tout moun Byenveni sou Tèli Chanèl Jodi a la m pote yon videyo ke mwen pral pale de 3 ou 4 sijè ladan Anvan mwen rantre pi fò nan videyo a mwen vle remèsye tout moun nouvo avèk nouvo abòne yo Mèsi anpil dèske ou te pran tan w ou te gade videyo yo epi ou te pataje li avèk yon fanmi avèk yon zanmi mèsi mèsi mèsi anpil e nouvo abòne yo tou byenveni sou chanèl la jodi a la sa mwen pral pale de lè ou akouche kisa ou sipoze manje avèk kisa ou pa sipoze manje avèk lè ou gen yon timoun oubyen yon bebe ki gripe kisa ou sipoze fè pou li avèk kisa ou pa sipoze fè pou li. Premyèman, nou konnen pafwa lè nou gen timoun, timoun nan gripe, tankou li arime, tankou la larim ap soti nan tounen li, ou ka fè fiksyon pou li avèk lwil maskreti. Men, pa janm mete lwil maskreti nan mitan tèt timoun nan, tankou nan mitan tèt timoun nan konsa, sa ap koz li ke li toujou avèk rim nan. Toujou ke si w gen lwil masketi a, non bon pase l sou li, ou gen dwa chofe li pou w fè l yon jan tyèd epi w fwote li nan men w, ou pase li nan lestomak li glise konsa avèk nan do li, avèk ou pran ou fwote nan men w fè l byen cho, ou pase li nan pla pye timoun nan epi ou mete sosèt nan pye timoun nan, epi ou mete rad timoun nan epi w ap siveye timoun nan pandan nannuit, si li swe Ou retire rad sa sou li pou mete yon lòt rad sou li men pa janm mete lwil maskreti nan mitan tèt timoun nan paske li pap bon pou li lap sil lap fè li toujou avèk grip avèk arime nan nen ni toujou avèk yon rim nan nen ni lè ou gen timoun pa mete lwil maskreti nan mitan tèt timoun nan li pa bon oubyen tou timoun nan gripe pandan si ou gen Fèy zoranj, ou ka bouyi fèy zoranj pou li men ou ka ba li bwè anpe fèy zoranj men nan fèy nan zoranj fèy zoranj si fèy zoranj sa wap bouyi li apa nan sa ou ba li bwè a wap bouyi li apa pou li oubyen ou mete li ou bouyi li apa pou timoun nan ou mete l nan bibon epi ou bay timoun nan bwè sa ap ede timoun nan ansanm avèk grip la ok nou pral antre nan lè ou akouche kisa ou sipoze kisa ou pa sipoze manje. Lè ou akouche, lè ou akouche pwason, ou ka manje pwason goat sèl oubyen fri avèk farin men ou pa ka tankou pran li lè w fin netwaye li epi w fè sòs ansanm avèk li konsa tankou mete kokoye li pa bon pou ou fòk ou tann anlè pou w manje li. Ou pa ka manje pra blan li pa bon pou ou, djondjon an ou pa ka manje djondjon se jous sou 3 e sou 1 an ou ka manje djondjon an. Ansanm avèk pwa tchous or pwa kongo, bagay sa yo pa bon pou ou pou manje. Ze ou pa ka manje sa. Nou konnen tankou nou menm ayisyen nou gen yon mòd tankou si premye pitit nou lè nou akouche paran nou la ansanm avèk nou yo fè yon manje pou nou yo mete tout Bagay nèt ladann wi. Ou manje. Ou manje li pap gen anyen men lè w fè dezyèm timoun nan ou ka manje nenpòt sa w vle. Pou kalalou a, kalalou a pa bon pou nou e sou 3 mwa pou manje kalalou. Ansanm avèk tou, sonje ke tou jen nou stil nou m konnen gen anpe de ayisyen ki pa kenbe koutim yo men pa egzanp mwen menm mwen stil kenbe koutim ayisyen an. Akoz like m gen yon moun bò kote mwen li sipoze ban mwen tankou la lè mwen akouche li banm bagay m sipoze manje avèk sa mwen pa sipoze manje humm pwason an tou m pale de sa tou nou pa sipoze nou ka manje li gwo sèl oubyen fri nan sòs men tankou fè li konsa avèk sòs la pou mete lèt pou mete an pou mete kokoye ladan li li pa bon pou ou pra blan ou poko ka manje pra blan djondjon ou poko ka manje sa. Paske li pa bon pou Mwen stil medam si nou te ka stil ke nou konnen nap ok nap di konsa tan an evolye sesi sela deske nou isi non ou ka si ou si ou vle ou ka stil kenbe koutim ayiti jan lè ou wè moun nan akouche kisa li sipoze manje kisa vèk li pa sipoze manje kijan li sipoze trete tèt nou e mwen espere nou ke video sa nou gade li e nou aplike e Sa mwen di yo men yon sèl bagay lè ou akouche lè wap manje si ou mare pa demare vant nou medam paske lap gate vant nou lap gate lap fè vant nou vin gwo si ou mare pandan wap manje a sil mare pandan wap manje a pou lè ou fin manje mwen espere nou mwen pral mete fen nan video a mwen espere nou gade video a epi nou pataje li epi si nou gen bagay pou nou di mwen jès ekri yo nan kòmantè a epi pataje video a mwen espere nou gade video a pase yon bòn jounen epi na rewa nou nan lòt video ankò.